ki vrèman elve, mwen menm si m pou bagay yo m ka ba li e ke mwen menm m ka mande Bondye pou li, se sèke se pou lavi li long, fò l gen jou sou lavi l anplis, se sa m swete, alò fèt fè plis toujou, donk m panse sa li menm se yon repons definitiv nou te dwe pote vin nan okenn sans, donk tè sa a, pa gen okenn mwayen ki ka fè jwenn tè sa a ankò, kwak Yo kraze jaden JPK a, misye al fè l yon lòt kote e kanal la pap kanpe, menm ti bagay la, bwa kale anndan l ap soti, menm ti bagay la. Ok mèsi.
Nou di bonjou oubyen bonswa sa pral depan de lè ke ou pral gade video sa medam e mesye. Ebyen nou menm nou se ayisyen nap toujou rete ayisyen. Ebyen jodi a la medam e mesye nou kapab di nou nou salye tout fanatik Ti Michel info e nou salye tout fanatik nou se ayisyen ebyen nou salye tout e jounalis yo kap fè yon bon travay pou peyi dayiti medam e mesye ebyen nan moman sa nou pwofite salye tout ekip JP e nèg dronn nan nou salye e ayiti cheri e nou salye sipò nodès nou salye flash TV e nou salye HD TV medam e mesye pou bon travay ke yo ap fè nan sosyete a Ebyen nou menm nou se ayisyen nou toujou apresye de tout sa ke ayisyen ap fè ki bon ebyen depi wap fè sa ki bon nou se ayisyen avèk ou nou di poto gason sa yo felisitasyon kenbe la pa lage paske se nou menm ki pou sove peyi a se ini nou pou nou kapab sove peyi a ebyen jodi a medam zye mesye nou kapab wè nou prezan nan espas e kote ke ti mesye yo ap fè ti plas yo ki se nan KPK a medam mesye mesye ebyen maten an nou kapab di moun ki fè nou prezan pou nou kapab demare travay ti plas la pou jodi a la ebyen nou kapab di se madam M ebyen lè nou pale de madam M ebyen li gen yon gwoup jèn ki tèlman apresye de travay ke mesye yo ap fè a ebyen kote ke yo te envesi nan dezyèm plas lan ebyen jounen jodi a Yo voye 50 dola pou nou kapab fè kontinite travay ki gen pou fèt nan ti plas la. Ebyen medam e mesye se sa ke nou bezwen. A chak fwa ke tout ayisyen ta mete tèt ansanb, lanmou youn pou lòt pou nou kapab sove peyi a. Ebyen espesyalman nou kapab di nan nòdès nou kapab kòmanse, ebyen tout lòt kote yo kapab pran. Poukisa ke nou di sa? Paske nou konnen nan nòdès Kanal la li te komanse ebyen tout kote komanse kanal tou ebyen si ke pwopte nan tèt ansanm ebyen tout kote ka ini yo tou pou kapab fèl ebyen lè konsa nou kapab sove peyi a ebyen jodi a medam e mesye nou santi ke nou kontan a chak fwa ke nou wè popilasyon ki deja nan espas la. Ebyen nou deja kontan ankò paske nou wè moun yo renmen sa kap fèt la, yo apresye sa kap fèt la. Ebyen se sak fè ke nou menm nou se ayisyen toujou la pou kapab pote e aktivite kap fèt de sa ki bon ebyen pa bliye medam mesye misye nou pat wè nou e paske nou nou te fè kèk jou e nou pat lage kèk video ebyen e nou la paske nou konnen koman aktivite yo e nou an fanmiy fòk nou prepare fanmiy nan tou ebyen medam mesye misye se sak fè ke e Nou kapab di nou rate. Ebyen nou kapab di tou medam e mesye jodi an la nou espere ke tout fanatik nou yo wap jwenn tout sa ke ou te konn jwenn sou platfòm nan e ni sa k te nouvo ni sa tou wap jwenn yo tou ebyen pa bliye kanal malfektè an tou medam e mesye nap fè w viv li jodi a. Ebyen medam e mesye m panse ke ti plas sa, plas sa se pou tout moun li ye men Premyèman, moun ki an priyorite a se elèv lekòl yo. Ebyen, nou kapab di elèv lekòl yo se yo menm ki an priyorite. E se sa k fè ke ou kapab wè li genyen tablo ladan. Tablo ki genyen an, se pou elèv yo kapab travay, m panse ke se trè enpòtan, lè yo ini yo nan lanmou youn pou lòt ebyen yo kapab avanse avèk lanmou an konsa. Se sak fè ke yon kote ki ini 2 elèv kap pataje ide ebyen lanmou an ap manifeste yo tout ap avanse nan yon menm liy. Ebyen medam e misye se pou sela ke a chak fwa ke nou wè elèv lekòl ta vini nan espas la nou sipoze deplase avèk bon konprann, bon sajès pou kapab kite elèv yo travay trankil san oken bwi, san oken pwoblèm. Ebyen medam e misye, poukisa ke. Nou pa ka mete ansanm. Menm jan ke mesye yo ap fèy la. Menm jan ke jounalis yo ap fèl. Paske nou sipoze gen lanmou youn pou lòt san ipokrizi pou nou kapab sove peyi a. Men, toutotan gen divizyon, pa gen anyen k ap regle vre. Ebyen, nou menm, ansanm ansanm, Nou fò. Ansanm ansanm nap sove peyi a. Wi nou ka kòmanse nan wanament ebyen nou pran lòt depatman yo nou pran lòt katye yo nou pran lòt vil yo ebyen pou nou wè kòman nou kapab sove peyi a nan bèlte epi òganizasyon paske lontan m sonje ke ayiti mèdam e mesye Anpil moun te konn anvi vini nan peyi a pou te kapab vin wè bèl bagay. Jiskaprezan, nou gen bèl bagay. Jiskaprezan, nou kapab fè tout moun wè ke nou se pèp k ap viv nan lanmou, nou se pèp k ap viv nan tèt ansanm. Ebyen, se pou sela, e Alex toujou di yon pawòl ke m apresye l anpil, li di, An nou pa goumen youn ak lòt, an nou goumen Avèk avèk yo oubyen avèk lòt moun. Li di an nou goumen youn pou lòt. Li di an nou pa goumen avèk nou. An nou pa goumen avèk antre nou. Li di an nou goumen youn pou lòt. Sa a, m son pawòl ke m renmen anpil medam e mesye paske e sa vre nou kapab fè l. Nou kapab fè l. N ap met tèt ansanm, n ap met men nan men epi pou nou kapab avanse avèk peyi a. Paske peyi a se pou nou li ye, se pa blan k ap vin fè l pou nou, se pa lòt nasyon k ap vin fè l, men se nou menm k ap fè l. Wi, si ke nou mete tèt ansanm, gen anpil bèl bagay nou kapab fè. Ebyen, medam e mesye, nou konnen ke nou menm nou se Ayisyen, Nap toujou rete ayisyen. Menm jan ke nou te di nan video a, madam M. akonpanye de jèn sa yo ki voye 50 dola pou nou kapab demare travay la. E nou wè, nou wè Black deja prezan nan espas la. Ebyen nou pral fè ti pale ansanm avèk li pou nou kapab remèt li 50 dola pou l kapab kòmanse travay avèk E mesye yo. Men avan tou nou pa wè Alex, pa bliye Alex li menm li te li konn toujou la nan maten men li gentan fon ti soti lap vini pa okipe w non lap vini epi foreman tou medam mesye misye li te di nou li pral fon ti tcheke doktè paske nou konnen eta sante a pa fin tèlman ok fòk li tcheke doktè ebyen se sak fè ke nou poko wè yo nan nan espas la men pa gen anyen ki pi mal pase sa si gen sak pi mal N ap fè w konnen, medam e mesye, paske nou menm nou se je, nou se zòrèy ou, nou se bouch ou, nou la pou nou kapab toujou ansanm avèk ou, e nan tèt ansanm, nan lanmou, pou nou kapab toujou rete soude antre nou menm avèk lòt. Ebyen, E nou kapab wè nou avèk black black kòman nèg ye. Nou la chef e nou menm kòman nou ye. Bon nou ou konnen nou poze paske nou konnen e nou menm nou se ayisyen nap toujou rete ayisyen ebyen jodia la nou prezan nan espas sa nou gentan prezan e jodia la tou nou pral demare nou pral redemare travay la paske nou te demare deja ebyen e nou genyen madam M akonpanye avèk jèn yo ki renmen travay ke nap fè a, ebyen yo te sipòte yo te sipòte nan dezyèm plas la, ebyen jounen jodi a tou yo sipòte nan twazyèm nan pou kapab resevwa pou nou. Ebyen e jounen jodi a Black e yon mo de remèsiman e sal tap ye? Nap di tout moun mèsi ki konprann travay nap fè a, paske nou pap bay legen, jodi a nou ta Nou ta bezwen fini ti tablo sa la. Apre sa, nou gen lòt ti derengajman pou nou fè. Pase atè la, nou gen pou nou koule yon makadann tou. E gen plizyè ti bagay pou nou fè nan espas la tou. N ap di tout moun mèsi, toujou kenbe nou, pa lage nou, paske nou p ap bay legen nan batay n ap fè a. Paske se yon travay k ap ale jouk o bou li.

Osceola nap travay kanmenm. M dwe. Pase m te pale avèk Alex e m pale avèk Foreman tou. Ebyen se konsa ke bagay yo ye. Nou konnen fòk gen sa. Mesye yo pa ka tèlman kifkifkif. Yo ka kifkifkif men lè gen pou yon ti soti tou fòk yo soti paske sitou Alex li an fanmi. Fòk li al wè pitit oubyen bagay sa yo. Men soti la la se yon bagay lay regle ki enpòtan tou. Pou espas la nou kapab di pou pase. Nap di yon gran mèsiman tou pou moun ki te voye balans sa men tèlman m wè moun pou balans sa manke balans. Non e m tèlman santi m satisfè lè m wè a chak fwa ke yon moun panse avèk espas la e ti Michel enfo. Paske poukisa lè espas la genyen moun li pi bon pou nou pase tout moun bon mwen menm Si m di m anvi vin e vin pase yon ti tan, m pa wè ki kote m ta pase nan Wanament. Sèlsi se peye pou m peye, paske gen espas ou ka pase vre. Alaverite gen bèl kote nan Wanament ou ka pase, men fòk ou gen lajan. Men èske timoun sa yo, mèdamzyemisye, k ap jwe a, yo pral jwenn lajan pou yo kapab ale e al peye pou yo kapab jwe? yo pap jwenn men si yon moun mete yon bagay la pou yo map santim kontan paske espas la e pa peye pou peye ti plas yo lè moun vin chita ladan e pa peye yo peye men tout moun vin chita menm mwen menm m konn vin pran van men si chak moun parèt li di bon mwen menm map fon ti plas. Mwen menm m ap mete yon pa yon yon yon teren foutbòl. Mwen menm m ap mete yon ti teren volebòl. M ap mete yon yon yon yon yon balansin. Ebyen, lè sa a n ap wè espas la pral bèl. Ebyen, lè nou fin fè sa, yon moun ka di konsa, bon mwen menm, e n ap òganize atè a, n ap met gazon, n ap trase wout yo, n ap fè tout bagay. Ebyen, tout moun kapab fè l.

Nou menm ki te nan espas sa ankò nou pral dekouraje. Malgre moun zannimo yo, yo ban nou pwoblèm, men se pa sa k pwoblèm nan vre. Depi nou fin fè tout bagay nou gen nan espas sa, yo pap ka mete yo la ankò vre. Enben, se sa.
Kounye a la, n ap oblije aranje nou. Men gen kèk grenn moun ki pran konsyans wi. Pase m te rankontre yon mesye, li di m li tèlman renmen sa k ap fèt la, menm li menm li konn mare bèt, bèf nan espas la. Li di kounya li menm se jus anba li mete bèf. Nou nou di w felisitasyon mesye pou jan de panse sa ke w panse a e pou travay ke w fè a. Paske si chak grenn moun te panse menm jan avèk ou, alèkile nou tap sispann avèk bèt la, ebyen tout pyebwa nou tap byen bèl, e sak fè ke nou poko ka replante pyebwa paske gen pyebwa. Gen pye bwa. Ebyen se poze nou poze sou pye bwa pou nou wè kòman nou kapab aranje sa pou nou pa fè kòve. Ou konprann? Kap ban nou pwoblèm nan espas la k fè nou poko ka sove kèk pye bwa. Men lè nou fin fè sa nou gen pou nou fè, tout pye bwa gen pou sove. Ok. M panse ke si ou genyen yon mo e pou Pou madam M avèk group. Nap di tout moun ki konn sipòte nou tankou madam M mèsi madam ti kout madam BM tout moun kap sipòte nou nan espas la tankou ti flo gro nen nèg manchèt la nap di tout moun mèsi tout moun ki konprann batay nap fè a sa vle di son batay ki pa dwe lache paske nou menm menm si nou pa gen nan men nou pap bay legen nou pa jwenn pou nou travay nou toujou kenbe pwòpte nou pwòp

Ok, e vwala medam e mesye, nou konnen ke nou menm nou se ayisyen e avèk an Ti Michel Enfo ki nan espas la e pou maten an, m panse ke e nou tou kite salitasyon sa pou tout fanatik nou se ayisyen epi tout fanatik platfòm anliy yo epi pdg platfòm anliy yo tou nou Kite yon gwo salitasyon pou yo kap fè yon bon travay. Nou espere ke nap retwouve nan lòt videyo pou nou kapab montre ou fen travay la epi ou kapab wè tablo a yo pral travay ladan epi atè a tou pou yo wè kòman yo kapab fè sa. Ebyen nou diw mèsi paske ou renmen travay la. Nou diw mèsi paske wap sipòte nou. Ebyen nou espere nap retwouve nan lòt videyo. Babay tout moun. Gabion an menm se di m swete gabion an pwolonje tout tout lòt bò yo fini paske wap wè kwa rivyè a fon ti avanse la gabion an montre li tèlman byen plase l ka al sou a tout dlo e ke rivyè ka pote tout sa nou menm se tout sa nou menm nou swete e ke nou espere ke kanal la li menm li pa kanpe ok e vwèman e pandan wap balanse a e vwèman nou konnen ke se yon moun ki mete e balanse nan Ki mo ou te kapab voye pou moun sa? Moun sa li menm, selon mwen menm, m swete ke Bondye li menm, tout sa ki fè nou menm nou Ayisyen, tout sa ki fè nou menm nou nou se pèp pliridimansyonèl, e ke moun sa gen jou anplis sou lavi l. E ke pou a chak fwa ke nou respire nan yon dimansyon, e ke li menm kote li a fòk li santi l byen, paske se gras a li menm ki pèmèt aske nou kapab di nou touche menm pwen refleksyon avèk lòt nasyon ki konn balanse. Ok vreman e bon konnya la nou tandew nou konprann ou e ou menm etanke ou menm wap jwi sa ke ki fèt la ou menm ki patisipasyon paw nan fason paw kapab pote tou pou espas la kapab toujou rete.
Bon donk pwiske nou menm nou se yon moun ki pliridimansyonèl nou ka di tout sa yon moun wè ki parèt paske lavi pa fè kado nan plan reyèl la gon moun ki imajinel dan levit Tout sa ki egziste nèt sou latè se moun ki planifye li. Se refleksyon yon imen li ye. Alò, m panse mwen menm e ke m patisipe an lon yon laj.
Ok, ki vle di ou patisipe nan espas lan pou ou pote kole nan sa k gen pou wè e netwayaj, nan sa k gen pou wè òganizasyon espas lan? Bon, Dayè m se manm JPK. Ok.
Ok.
Alò JPK kanal la, jaden an. M ap wè mayo sa yo se enjenyè Claude ki te vin bay yo alepòk lè m t ap fè, lè pati gad yo te ap fèt. Yo te wè mayo sa sou mwen, se mèsi dyaspora a nan do l epi kanal la pa p kanpe. Se konsa l ye.
Ok. Ebyen e si w gen yon mo e pou e popilasyon ki sa l ap di? Alò,
sa ke nou menm pandan m ap balanse la a, sa ke m ap resevwa la, alò m swete popilasyon an konprann mwen. M swete ke popilasyon an, a la otè de piblik la, mete tout sa ki disponib ansanm avèk komite kanal la, pou kanal la pa kanpe, epi pou nou kapab fè sa ki rele wouze tout tè a pou nou mete jaden ladan. Paske, lè n ap gade sa Repiblik Dominikèn ap prepare pou nou la, nan tan k ap vini la yo a, paske chak fwa nou met pye nou atè, m ap di tout moun sa, Chak fwa kè nou pa kontan kont Repiblik Dominikèn, Abinader pa p pote l byen non. Se tout moun ki fè pèp sa a mal, li menm li gen pou l resevwa sa ki pou li. Alò, pa bliye se tout sa ki bay raj nan twa kou an ki ap pran tout mezi kont Ayisyen. Alò, pou nou kapab sispann sa a, moun k ap tède n yo la, degaje nou mete yo la. Mete agwonòm ladan yo, mete materyèl ki pou pèmèt aske pou fè plis diri, pa sèlman JPK, pa sèlman Diri KPK pa sèlman diri Jakito, men plis diri toujou.
Ebyen e vrèman nou di w mèsi paske ou te nan mikwo nou. Donk pou mwen menm se yon tout yon afè nòmal. Donk se konsa m ka patisipe, m patisipe an loyen laj. Mèsi. Mèsi. Mèsi tout moun. Ok.